Kòman pou kreye yon website nan mwens ke yon minit? Nou konnen, ayisyen pap montre ou pati sa. Lap difisil pou ayisyen montre ou pati sa. Mwen menm Evens Paul, mwen pral montre ou nan videyo sa a kòman ou ka kreye pwòp wèbsayt ou nan mwens ke yon minit. Ki vle di nou pale de 52 segond. Ann gade. E pou kreye yon wèbsayt, premyeman ou bezwen achte yon non. Non sa a, ou kapab peye 10 dola chak ane. Sa depan de enprè sa kote w achte l la, w ka peye 10 dola chak dezan. Nou pale de 10.000 peso chili. Donk, ou kapab achte tou espas nan ki rele sa rele hosting kote pou enstale wordpress. Imedyatman ou enstale wordpress lan, kounye la a, w ap bezwen 4 aplikasyon sa yo. Premye a rele.

La mwen deja enstale l. Kounye la, m ap klike sou aktiva l. Ok, la mwen deja enstale l e mwen aktive l. Kounye la, w ap vini la e w ap seleksyone menm kote ankò.

Ok, li ekri konsa template. W ap seleksyone opsyon sa ki di starter template. Ou fin enstale l, w ap aktive l. Ok, la fin aktive l. Kounye a la w ap fè yon ti sòti.

Ok la a li di ak pi wo ask la ki vle di ask la deja aktive. Kounye la nou wè nou genyen plizyè tèm donk map efase ladan yo pa egzanp sa m klike la Boral aseptab Boral aseptab

eh, website la kapab pa elimine. Ok. Kounye la, wap vini kote ki di toujou aparans, apariencia, wap vini la kote ki di start el template, wap klike sou li. Ok. Kounye la nou pral enstale rapidman nan 52 segond.

website ke wap konstwi an, ou kapab seleksyone yon plantille a wè ki plis ou mwen ale avèk website ke ou pral fè a. Pa egzanp, si ou seleksyone sa ki make premium nan, donk la ou pral gen pou peye l paske sa yo se pro yo ye. Men, sa yo ki vid, ki pa make premium yo, yo pa pro. Yo pa pro, ou kapab seleksyone kenpòt nan sa yo. Ok. Nan ka pa m nan mwen menm, mwen renmen travay avèk.

enstale l epi apre map edite l la map klike sou continue ok la si w vle w kapab seleksyone opsyon sa ou kapab seleksyone sa pa egzanp nan ka pa m nan map seleksyone sa sèlman apre sa map klike sou continue la li mande m non mwen e m kapab mete yon non si m vle li mande èske map kreye kont.

Ann gade konbyen minit sa li menm l ap dire. Sonje m te di nou, nan mwens ke yon minit, n ap gen yon wèbsayt, nan 52 segond. Ann konte minit yo, segond yo, nou kapab wè nan konbyen segond nou pral genyen yon wèbsayt. La n ap tann. La nou gentan a 90 pou san. Si n gade la, nou a 90 pou san. Ok, la nou wè, yo di m felisitasyon, yo felisite mwen. Ki vle di, la mwen deja kreye yon website. Mwen te ban nou, mwen te di n ap fè l nan

Dlo fasil ke fwe. Hum. Bon sa se kelke choz. Donk, kounye la a, w ap vini kote ki di Ver tu sitio web, ki vle di lè w gade wèbsayt ou a. Lè l di w gade l avèk, avèk yon, avèk yon garanti, ki vle di wèbsayt lan deja kreye. Ann gade l. Nou fè klik sou li, la li ouvri. Si n gade la mezanmi, men sa yo pap janm montre nou sa a fasil. Ok, ayisyen parèy nou pap janm montre nou kote nou kapab kreye yon website fasil konsa nan sèlman 35 segond. Men l la, nan 35 segond, men website la. Men la kisa ki manke pou nou gen yon website nòmal pou nou vann pwodwi e nan yon lòt videyo m pral montre ou kòman pou ou fè dropshipping avèk website sa kote ou kapab elimine pwodwi sa yo ki vini sa yo rele poll defecto ou pral elimine yo epi wap mete pwodwi kap sòti nan yon lòt magazen Lè nou di magazen, yon magazen an liy, sa rele dropshipping a chak fwa ou vann yon pwodwi kounye la ou pral gen yon pousantaj men la donk la ou deja gen yon website nòmal si nal gade la kounye la nou pral rantre nan dezyèm pati an ki se kòman pou edite website li fasil pou edite pa egzanp ann gade la. Ok, la, mwen klike la, mwen voye sa li. Ou klike la, lò kapab chanje sa. Si mwen de retire sa, wè, kòm mwen kapab elimine sa, mwen kapab ekri.

Store sa a fasil kote ou kapab vann tout kalite pwodui. Ou kapab vann kou sou li, ou kapab vann pwodui, pa egzanp, soulye, sandal, rad, pant, tout sa ou bezwen ou kapab vann sou Store sa a. Vann la. Pa egzanp, si w al klike sou aksesò yo, w ap wè sa yo se aksesò yo. Ou kapab ranplase sa yo pa pwodui pèsonèl, pa pwodui pa ou. Si n ale nan Women, n ap jwenn sa se pwodui fi sèlman. Si n ale nan Men, n ap jwenn la se pwodui gason sèlman. Ok, si n ale nan Everything, n ap jwenn sa se tout Pwodui yo an jeneral, ki vle di everything. Donk, si n ale nan Contacto. Donk, sa pa nesesè pou mwen. Ok. Ok. La, mezanmi. la se meni kote pou achte pa egzanp si n pran youn nan pwodui sa yo nou klike sou li klike sou sa n ale la epi la ou seleksyone koulè an ale al kareto. la ou deja gen pwodwi an la lè ou klike la ou k wè men pwodwi an deja ap monte la donk mezanmi se konsa li fasil pou gen yon stock an liy nan mwens ke yon minit pa bliye si se pou la premye fwa ou tonbe sou video sa like epi tou pataje video sa avèk zanmi fanmi pou lòt konpatriyòt yo sitou kapab jwenn enfòmasyon sa e pou nou tout kapab aprann ansanm. Pa bliye non m se Evens Paul, m ap vini avèk yon lòt videyo pou nou kote m pral montre ou kote pou w vann sou platfòm sa e pou fè dropshipping ou kapab vann pwodui ke ou pa menm genyen. Donk, n ap wè ankò nan yon lòt videyo.